Moun ki pale fransè yo, moun ki pa fèk kap pale fransè yo, si n konprann sa ke yo di a la, nou sipoze arete vòlè sa, fatra santi a, je te en, antouka mesye. Se sak fè nèg yo dezòd mesye map tounen l ankò map tounen di we fatra gen foli li pale fransè tande koze isi a la m di nou sa jodi a dimanch 2 mil moun kanpe fatra ap gade nou ann tande di yo kap jape

nan sektè pam nan. Se sa k fè mizik sa a di. Talè, poukisa Guy et Fatra pa pale kreyòl? Ou pa pale fransè, ou pa pale kreyòl. Kòm si, eh, kòm si nèg ap pwouve moun, nèg ap ba moun manti, oh wi m pale fransè, oh wi m dis m dat. GTE! An n tande koze n ap retounen avè l ankò. An n tande Guy Wewe Fatra ki gen foli pale fransè.
sou plizyè atis afriken, etranje pote pri a lakay. Se lè, tou resamman, Manno Beats pat menm gen mwayen pou l al ak tout staf li al an Afrik tou nèf de tou fe e jete 1 de. Nou tande? Jete 1 de. Mesye m di map viv Kebèk, kotew pale fransè, madanm mwen son kanadyèn, pitit mwen se kanadyèn. M di nou sa mesye, pa pale kaka fransè. M di nou sa nou gen foli pale fransè ap ranse sa vle di lè nou wè m pap fè dyòlè la map pale fransè vire tounen fè grimas sa li pa nan mwen li pa nan mwen m te ka gin lage m pale bon fransè isi a la m tande gwo fransè m pale map viv kebèk kote moun pale fransè serye lè w tande gin yo e fatra kap ranse an tande gin yo e jete en. Antouka get the fuck out of here man fatra santi foli gen foli pale fransè tande guy wewe kap ranse nan figi moun lay la fè du monde mesye tande guy wewe kap ranse kap pale tenten nan figi moun. Rfi Découverte sou plizyè atis afriken, etranje pote pri a lakay. Se lè, tou resaman, Manno Beats pat menm gen mwayen pou l al ak tout staf li. Al nan fout tonat de toufe e jete 1 des personnes qui a reçu. Ann kanpe sa a jete 1. Mesye bagay sa dominem menn lè map gad nèg yo ap fè frekan lè map gad nèg sa yo gen foli oo yo se pouvwa ooi oo yo pale fransè epi nèg sa yo dyòl yo su epi nèg yo kreten ou paka bon ou konn jete 1.

Nou tap valorize, nou tap ede. Metem 3000 moun la gen voice sot mwen pral yo toujou m gen voice sot mwen wè blondedy kap jwe florence hahahaha bon wè sa mezanmi kote biznis ap rive manman blondedy granmoun ti bòt retounen ankò ap joure florence m pral jwe voice sot sa nou gen tout voice ti john nou gen tout voice sot sa yo. Mwen kap pale mesye. Men ann tande kiyè moun sal moun sòt ki gen foli pale fransè. Nèg yo pase pale. Mesye tande byen mesye. Mesye tande byen m pa nan fè dyòlè. Men mesye si m tap fè dyòlè la nou gwo peyi kote yo pale fransè. Map viv Kebèk. Madanm mwen son kanadyèn. Pitit mwen se kanadyèn. Pou m montre si m te gen foli ap ba moun. Mesye nou kòmsi on peyi pèp la grangou nou pou fè moun yo pale fransè kap fè on bagay. Nèg yo prese fransè a, de yo pale fransè ou edike. Men li pa fransè mesye. Anpil nèg te ka leve yon kote, lap lave asyèt. Pa bliye lang nan se praktis li ye, depi wap tande wap kapte. Sak bon ap ret nan zòrèy ou. Kounye a vye giwe moun sal santi gen foli pale fransè. Ann tande giwe moun sal kap ranse tou. Mesye nèg yo ranse twòp mesye. Nèg yo ranse twòp mesye. Nèg yo ranse twòp nan peyi sa a. Nèg yo fini avèk peyi a nan tout sans. Nèg yo fin avèk Pral gen dekouvèt sou plizyè atis afriken, etranje pote pou y al lakay. Se lè tou resamman Manno Beats pat menm gen mwayen pou l al ak tout staf li al an Afrik tounen ak 2 toufe e j'ai été l'un des personnes qu'il a reçu à l'aéroport Depi Miami m t ap valorize, m t ap ede, m t ap rann tèt mwen itil.

à la Afrique qu'on a deux trophées et j'ai été l'un des personnes qu'il a reçu à la J'étais un N tap ede N tap Lape Nèg yo sòt Epi nèg sa yo k frekan k ap oh wi oh wi nèg yo gen foli pale fransè Ban m tounen nan kwa misye Kou n a si se te Dadou Diwayès M ta plen moun a Dadou Diwayès Men kwa misye Guy Wewe Nou pran pòz nou pa konprann malpwòpte ki wap di yo. M la, m nan bounda nou isi a la. M ap viv Kebèk kote yo pale bon fransè. M nan bounda nou, bann moun sal, bann ti vagabon. Tande Guy Wewe.
Sou plizyè atis afriken, etranje pote pri a lakay. Se lè, tou resamman, Manno Beats pat menm gen mwayen pou l al ak tout staf li. Al nan fout tonad de toufe e jete le de pèsonn ki a resu a la. Talè, jete le ou byen m pa wè talè ki lye ki lyezon sa hein ki lyezon tèt anba sa epa yo men sa vle tue moun ici.
Se sak fè mizik sa a di. Map rejwenn ankò lam la ma e m gen 3 m gen nenpòt 4 voice note pou m jwe la e nou gen Bob Sian m pral jwe kap detripe Guy Wewe men map jwenn yon dènye fwa pou m tande Guy Wewe moun sòt moun sal sa yo e nèg sòt gen foli pale fransè mesye m di nou sa klè mwen m pap vin fè djòlè la fè cho ap pale fransè fè kaka fè grimas paske ayisyen nou soumoun. Ayisyen nou soumoun nou pa pale yon lang nou gen foli ap fè kaka oh wi m pale fransè oh poukisa pou nou ka poze w sou yon bagay pase ayisyen yon nèg ou mèt sòt de tout zan ou mèt sòt di sòt la rive la a men depi w ka di de mo fransè ou edike men nan kisa peyi a tonbe wi men nan kisa n tonbe wi kòm si gon vye fatra mwen k pari la oh wi nèg yo pa pale fransè li pale fransè ok ou pale fransè vye fatra pari a. Ou pale fransè kot wap domi. Wap domi non vye chanm kay yo lou pou 300 400 euro. Apre sa kote wap travay. Wap travay kote de chato stik. Kote moun ap zonbi wap jwenn moun sal moun santi wap jwenn mò e lè wap travay e frekan sou moun sa yo oh wi yo pale fransè entèl pa pale fransè pandan ou pale fransè a ki kote wap travay e moun santi sa yo ki kraze peyi a e ki nèg sòt kap dirije yo. E nèg sa yo, pou jan peyi sa ap fini an la, e nèg sa yo tap gen foli pale fransè. E wi m pale fransè. Pandan ou pale fransè a la, nan eta peyi a, ki pou ap travay? Èske ou gon biwo? Èske ou gon biwo pou resevwa moun pou ap travay o wi kòm yon nèg ki pale fransè? Kòm yon nèg ki edike? Men nèg sa yo, lè chita o wi m pale fransè. Pandan ou pale fransè, w ap travay yon kote, yo jete chyen, yo jete rat. Yo jete moun mouri, yo jete ravèt, yo jete plas, tout bagay pou ka retire yo kòm santi. Oh wi nou pale fransè. Yo get the fuck out of here guys men gad bagay sa m pa pran nan men nou mesye. Bann moun sal bann ti vakabon mete m 3 mil moun m pral pale e gen voice note m pral jwe toujou e m poko pale e lè n ap fin avèk Guy Weah moun sal gen foli pale fransè ann tande Guy Weah k ap pale fransè.

Se sak fè music sa di. Map tounenl ankò ann tande Guy wè gen foli kap pale fransè j'ai été une aah li pa di yn non un oh map di yn pou Guy wewe oh m oblije chanje bagy yo se un l di wi j'ai été un personne à l'aéroport get the fuck out moun sal moun santi ou gen foli pale fransè fatra pale kreyòl lang pa nou e kreyòl pale kreyòl.

nan sektè pam nan. Se sak fè mizik sa di.
Ok esak fè mizik sa di nap jwe giw e moun sal santi yon dènye fwa anmde nèg yo gen foli pale fransè kap di jete ankl dyòl nèg yo swi nèg yo pale anpil kaka nan fransè a o wi yo medike m pale fransè dyòl nèg yo pa twò bon. Gwo koze wi, jete 1 al ayopò. Giwe gen de moun sal moun santi. Ann tande Giwe ankò pase gen lòt voice pou m jwe. M gen 4 voice la pou m jwe. Ann ale frape nan lè nan lè nan lè. dekouvèt sou plizyè artist afriken etranje pote pou ya lakay. Se lè tou resamman Manno Beats pat menm gen mwayen pou l al ak tout staff li al an Afrik tounen ak 2 toufe e jete 1 des personnes qu'il a reçu à l'aéroport. Depi Miami, m t ap valorize, m t ap ede, m t ap rann tèt mwen itil nan sektè pa m nan. Se sa k fè mizik sa a di. Ok, n ap di l yon dènye fwa pou n ale. RFI Dekouvèrt, Yon dènye fwa, yon dènye fwa, yon dènye fwa. Pikè etranje pote pou y al lakay. Se lè, tou resamman, Manno Beats pa t menm gen mwayen pou l al ak tout staf li. Al nan fout tou nap de toufe e jete un de pèson. Jete un hahahaa esak bon jete un esak bon blem nan gee ou sòt anpil ou sal ou sòt m ta jou ou wi men m baw vag nan oye jom ye map jou lòt kote men ou sòt ou sal anpil an ok an ale an jwe dòk di e dòk di k vòlò kòb li pa janm bay kòb la an tande jan malere ap pale Doc G vòlè kòb li. Apre sa t pral gen voice note granmoun ti bòt la kap joure Florence pou vye granmoun santi sa li still la ap jwe moun toujou ann klè men se mwen kap pale mesye e mwen t gen cho isi ann tande koze. Sa se nèg Doc-G vòlè kòb li kap plenyen vye Doc-G kounye ap di moun lap bal viza e la fin du monde mesye tande tande malere kap plenyen. Li di li ka antre moun Chili, Brezil, Kanada, 3 peyi sa yo. Gen lòt ti peyi toujou wi men se 3 peyi sa yo misye mete. Misye stil gen moun ap travay pou li pou l fè bagay sa yo. Ala fè trezaksyon, fè kòb sou malere. Negosye avè w, fè w ba l paspò avèk 7 pousan nan kòb la. Se manje kòb malere. Men dòk di, ou mechan anpil menn antanke atis ki reprezante kòm anbasadè pou peyi w.

ki reprezante kòm anbasadè pou peyi ou kap fè malere bagay sa men epi ou stil ap fè sa a no jou nan la repiblik monchè sa sa enposib wi men monchè silvouplè silvouplè silvouplè ankò men pou m pa rive pi lwen avè w mwen vle ou fè m jwenn rès lajan m nan baz. Gwo koze! 1500 dola a m vle w voye l pou mwen fè m jwenn li mwen toujou genyen menm. Menm nimewo telefòn nan, menm nimewo w te konnen an, menm sa ou te antre an kontak pou te negosye avè m nan. Kounye la vye Dolgy moun sal kap domi sou zòn ka moun, kounye la vye Dolgy deklare li ka ba moun rezidans, tande koze mesye, Dolgy vòlè visye, ti vagabon m'pa nan moun dò. Video a
Pase monchè ou pa bon moun menm menm menm menm menm.
Metem 3000 moun map retounenl ankò 3000 moun ap tounenl dodji visye vòlè kap vòlè kòb moun kidi moun ap bay bon vye dogji san rezidans kap ba moun viv sa nan peyi an tande koze mesye. Still gen plizyè moun kap travay pou li di li ka antre moun chili. Isi di man zen e mwen ki gen zen isi. 3 peyi sa yo. Gen lòt ti peyi toujou wi men se 3 peyi sa yo misye mete. Misye stil gen moun ap travay pou li pou l fè bagay sa yo. Ala fè trezaksyon fè kòb sou malere. Negosye avè w, fè w ba l paspò avèk 7 pousan nan kòb la. Se manje kòb malere. Men Dòk di, ou mechan anpil menn antanke atis ki reprezante kòm anbasadè pou peyi w epi se sou malere w ap fè bagay sa a menn. Lè fin la di mwen k ap fè pawòl. Chili san papye menn.
M gen 4 an map kouri anba raje chili san papye menn. Wè, m son malere kap viv chili san papye menn. Monchè ou pa onèt menm menm menm non menn. Ou pa onèt, ou pa onèt non menn. Epi Doc di ba nou 2500 dola l. Ki reprezante kòm anbasadè pou peyi w kap fè malere bagay sa menn. Epi w stil ap fè sa a no jou nan la repiblik. Monchè sa sa enposib wi menn. Monchè silvouplè silvouplè silvouplè ankò menn poum pa rive pi lwen avèw mwen vlew fèm jwenn rès lajanm nan baz. Rès lajanm jan. 1500 dola a m vle w voye l pou mwen fè m jwenn li mwen mwen toujou genyen menm menm nimewo telefòn nan menm nimewo w te konnen an menm sa ou te antre an kontak ou te negosye avè m nan li toujou la. Tande koze mesye Doc di vòlè visye kap dòmi nan vye ti chanm 404 hahahahahaha ala kote nèg yo mechan mesye nèg yo visye yo vòlè Doc di vakabon sal visye vòlè bay malè a kòb li nèg a pale krikrikrikri ok la nou pral tande bob se kite tape moun ki pat tande yo la m gen la. E nou pral tande Bob se ki te tape ti fatra k rele Guy Wewe a, ti fatra k rele Guy Wewe k pa sou anyen, vòlè visye, Guy Wewe vòlè mikwo ki pat sou anyen, Bob se tape misye, nou kapab tande l men fòk mwen ti, bagay zen, fòk m tounen ak dosye sa isi a pou nou, ann tande kote Bob se ap tape Guy Wewe fatra visye. An ale. Li di m chante antèman ti chen sa deja, l pa konn kouman ti chen sa. Guy wè ti chyen frekan yo di yo konnen sòy la. Sye, donk ti chen sa nan lari pou l al jape yon nèg tankou Bob ki son vo nan yon tren konsa, 25 an n ap mennen yon tren. Ban m retounen nan kò m, m sou ze, m sou sa. Guy te gen sou ze, ze, ban m tounen nan kò, ban m tounen nan kò. Bob se k ap byen pale, e pa bliye Bob se se mèt cho sa. Bob se se grenn nèg ki nan tchyo sa. E bob se wap byen pale pitit la. Wap byen pale frèm. Son volan tren konsa. 25 te konnen map aprann jimmy danger dim chant antèman ti chen sa deja l pa konn kouman ti chen sa fè nan lari son ti chen chant antèman pou visye donk ti chen sa nan lari pou lal jape yon nèg tankou bob ki son volan tren konsa 25 an nap mennen yon tren. Menm yon ti grafonyen tenyen pa janm gen, vin. Se te uii se te min gen tan devan nou nou la pou 9 heures hahahaa Bob se map map tounne anko Bob sa byen pale la e Bob se son lejand e Bob se ki se mèt cho sa Bob se ou fè kò kale gwo gwo wòk sa deyò ki se Jimmy Danger. Bob se gwo rock star Daniel se Jimmy Danjè. Yon tantèman pou visye.
Pa la vi visye a Bob se. Pou l al jape yon nèg tankou Bob ki se yon volan yon tren konsa. 25 an n ap mennen yon tren. Menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen. 25 an karyè, 25 an siksè. Bon m felisite odas ti chen sa paske mwen m pa t menm konnen l menm se de twa moun m ap mande y ap di m se yon ti chen k te nan Vision 2000 l al vòlò mikwo yo mete l deyò. An Bob se l vòlè mikwo tou Bob tounen pa di sa apre Men m di nou sa m la pou 9 è ok hahahaa oh Guy wewe moun sal vòlè mikro tou men m gen dosye kitkat m gen kitkat moun sal vye fanm ki pi sal nan New York la la m pral pale talè konsa men Bob se an an pale pale pale. Sye, donk ti chen sa a nan lari pou l al jape yon nèg tankou Bob ki son volontren konsa, 25 an n ap mennen yon tren. Menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen, 25. Te konnen map aprann Jimmy Danger dim li chante antèman ti chen sa deja li pa konn kouman ti chen sa fè nan lari son ti chen ki chante antèman pou visye donk ti chen sa nan lari pou lal jape yon nèg tankou Bob ki son volo yon tren konsa 25 an nap mennen yon tren menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen 25 an karyè 25 an siksè. Bon m felisite odas ti chen sa paske mwen m pat menm konnen l menm se de twa moun map mande yap dim se yon ti chen ki te nan vizyon 2000 lal vòlò mikwo yo mete l deyò yo mete l deyò pou vòlò mikwo nan vizyon 2000 pat menm konn sa menm menm epi bon Jimmy danje men tout bagay klè Jimmy danje kòrèk ou kòrèk sèlman w tape di papa Boss Ben menm menm fin aranje Sanet epi Choco Chogogo ap al yon dènye rense. M pa gen anyen pou.
Bob se ap byen pale la. M fini. Ti chyen sa a soumoun anpil.
M pa bezwen pou. Wi.
Lè nou fanmi di tou an live a. Bob se ap byen pale la. Epi.
M pa ta menm bezwen. Banm tounen ankò. Bob se m renmen m renmen tèt la. M ka pa kite fen an. Men m renmen tèt la jan Bob se ap pale a. Aprann di medan je dim li chante antèman ti chen sa deja li pa konn kouman ti chen sa fè nan lari son ti chen chante antèman pou visye donk ti chen sa nan lari pou lal jape yon nèg tankou Bob ki son volan tren konsa 25 an nap mennen yon tren menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen 25 an karyè 25 an siksè bon m felisite odas ti chen sa paske mwen m pat menm konnenl menm se de twa moun map mande yap dim son ti chen ki te nan vizyon 2000 lal vòlò mikwo yo metel deyò. Metel deyò pou vòlò mikro nan vizyon Jimmy pat menm konn sa menm menm epi bon Jimmy danje met tout bagay klè Jimmy danje kòrèk ou kòrèk sèlman ou tape di papa Boss Ben menm menm fin aranje sa nèt epi choko cho gogo a bal yon dènye rense m pa gen anyen poum di pase m peyi a pou bon bagay depi e ti chen kap jape nap jere sa nou pa menm bezwen voye montre menm lèm moute sou paj la ma wè nou jere sa donc epi. Mwen pa ta menm bezwen. Sa m kapab di pou li kanmenm podyab, la politik diviz men la mizik rasanble. E sa m bezwen w konnen. E pou. Pale avè w Bob se zanmi nou mèt Joza. Bob se ouvè kò w kale kò w gon gwo ogsan dèyè w. Yo rele m Jimmy Danje wi.
Kòb ki kote l ap travay? Je m apèl pou vwa 1. Evanes, sa vle di tout moun oblije gen radyo? Depi ou gen bèl vwa, ou gen bagay, ou gen esperyans fò w gen radyo? Enben, e sa k fè nou rive nan sò wè n rive la a wi. W ap chèche yon pòs radyo, twa lòt monte sou li, tout nèg bezwen gen radyo. Men tout, ou pa konn se yon biznismann?

Bob se son lejand Ann tande vokal Bob se Bob se yon bagay serye Bob bagay serye M kanpe de Bob se Ou aprann di Medan je di m li chante antèman ti chen sa deja l pa konn kouman ti chen sa fè nan lari se yon ti chen chante antèman pou visye donk ti chen sa nan lari pou l al jape yon nèg tankou Bob ki son volon tren konsa 25 an n ap mennen yon tren. Men yon ti grafonyen treyen pa janm gen, 25 an karyè, 25 an siksè. Bon m felisite odas ti chen sa paske mwen m pat menm konnen l menm se de twa moun map mande yap dim se yon ti chen ki te nan vizyon 2000 lal vòlò mikwo yo mete l deyò yo mete l deyò pou vòlò mikwo nan vizyon 2000 m pat menm konn sa menm menm epi bon Jimmy Danger met tout bagay klè Jimmy Danger Kòrèk ou kòrèk sèlman ou tape di papa. Bòs Ben menm menm fin aranje sa nèt epi cho gogo a bal yon dènye rense. M pa gen anyen pou m di. Pase m peyi a pou bon bagay. Depi e ti chèk ap jape nap jere sa. M kwè m bezwen voye montre menm nan. Lè m moute sou paj la ma wè nou jere sa. Donk epi bon m pa ta menm bezwen. Sa m kapab di pou li kanmenm podyab. La politik diviz men la mizik rasanble e sa m bezwen w konnen. Epi w nan yon peyi w pa menm gen yon bon stati legal menm, w nan yon peyi w pa menm chèche konn istwa. Ou pa konn Anderson Cooper se yon milyonè? Ou pa konn Anderson Cooper pa gen kote pou l met kòb, ki kote l ap travay? E pa nan cnn l ap travay? E pa nan, sa vle di tout moun oblije gen radyo? Depi w gen bèl vwa, w gen bagay, ou gen esperyans fò w gen radyo, enben e sak fè nou rive nan nan sowè n rive la a wi, wap chèche yon pòs radyo, 3 lòt monte sou li, tout nèg bezwen gen radyo, men tout, ou pa konn son w bizismann.
Ok, ou pa konn son w bizismann mwen an, e nou gen voice lòt granmoun ti bòt la, pandan Florence e pandan Florence el Luce, yon mizik tèt anba Florence sòti, e Florence sòt yon mizik pou maril Lalana, Mwen kap pale mesye. E gran e gran e gran moun ti bòt la. E gran moun ti bòt la manman blue le di ap joure fè gwo bri ap jwe Florence pandan Floris fon Florence fon mizik pou maril kap chita dòmi nan la fouchèt m ba m ba yo respè an pa bliye m lage yo bèl e nou gen voice note gran moun ti bòt la pou alajou. Ou son vye granmoun pou w chita wap di moun betiz konsa. Komsi komsi ki avni biznis sa? Komsi pou moun sa yo ki yon limyè pou nou, moun sa yo ka rale nou pou yo mete nou yon kote epi se moun sa yo kap di betiz. Ann tande granmoun ti bòt la, m panse granmoun sa mouri deja, e gen moun ki kwè nan maji, m panse granmoun sa mouri deja e m gen voice note la m jwenn sou Facebook kote granmoun sa ap di Florence betiz. Map mande moun sa eske son mal yo fè yo manman dejwe pitit dejwe nan kwen e vagabon kap kraze moun sa yo e moun sa yo kwè nan dèm mal pral avèm tande konsa lè yap mache 7 37 ann tande manman blondedy granmoun tibòt lan kap jape kap kraze granmoun kannay

Ok ann tande granmoun kannay la a laj ou pou ap ba pitit ou egzanp e kounya se oumenm nan laj ou e la a kap joure jèn fanm a jèn fanm pandan ni Blondedy ni Florence te konn ap fè madivin ansanm kouman yo kap pale mesye kouman yo kap pale pandan ni Florence ni Blondedy Tren nasyonal divin. Kounye a pou se vye granmoun kannay sa ki kanpe kap joure. Vye granmoun kannay ki gen son son vye granmoun ki gen nè. Vye granmoun ti bòt la ann tande vokal li kap jape kap kraze. Son granmoun ki gen nè. Pa bliye Florence Blondedy yo deplase. E de madivin ki pa byen. Mesi men vin tiyem. Vin tiyem sin kapab. Pa bliye ni Florence ni Blondedy se de madivin ki te nan krèki ansanm. Vin tiye m la si m kapab. Vin demanti m si m kapab. E dema divin ki pa byen ankò. Men si se dema divin, li te konn an balòt. Se manti map vin demanti m. Se dema divin ki tap di l ansanm, men an tande vye granmoun nan dema divin tou. Yo kreke granmoun nan. E mwen kap pale mesye. Alè tou granmoun serye sou ta manman Blondedy vre, ou pa ka kanpe nan pozisyon sa a. Pou ap di betiz pou ap jwe konsa. A vle di granmoun kannay sa yo kreke l tou. Yo tape granmoun nan. E mwen k ap pale mesye. Vin demanti m. A vle di granmoun ti bòt sa yo kraze l. M pa yon vye granmoun kannay. M pa bezwen kraze sa ankò. An an kòmsi an tande koze. An tande jan n ap jwe Florans. E Florans ap jwe.

W ap leve yo pou yo mache lonje dwèt yo nan figi moun anndan lekòl. W ap leve yo pou yo mache lonje dwèt batay avè lòt timoun nan bòs lè yo pral lekòl. Manman vòlèz ak.
Kòmsi yon granmoun ki rantre nan mouvman madivin ou ta ou ta rale de madivin sal sa yo e ni florans mlo e de madivin sal. Nèg la ap pale mesye. Florence Blondie de madivin sal ki te konn kreke ansanm kòm granmoun kannay granmoun dejwe ou te ka rele ou fè lapè avèk medam yo kounya se ou ki te nan mouvman kòm granmoun santi kòm granmoun kannay ou rete nan mouvman granmoun pa m rejwenn ankò paske m pral pale avè nou isi paske biznis la pa ka rete konsa ni Florence ni e de e de pa itil biznis la bay. Ni Florence, ni Blondedie Depay di l, Biznis mizik lan pote pou nou, entènèt la fè nou kado. Vye granmoun kannay santi sa a, ou chita w ap joure pitit fi a, pandan ou menm ou gen pitit tou. E la m moutre nou wi, la se yon granmoun kannay ki bezwen yon jèn gason pou kraze l. Ann tande vwa granmoun nan ankò. Yo, Jodha di manzèl yo. Jodia se dimanch zen m pap bel ankenn moun ala de granmoun kannay sa yo ta sot ap krazel son vye granmoun kannay m panse l fini li retounen ankò ann tande granmoun kannay la kap joure mesye biznis sa pa ka rete konsa pou se granmoun kannay sa kap jape konsa nan figi moun ann tande koze.

W ap leve yo pou yo mache joure moun sou Facebook. W ap leve yo pou yo mache lonje dwèt yo nan figi moun anndan lekòl. W ap leve yo pou yo mache lonje dwèt batay avè lòt timoun nan bòs lè yo pral lekòl. Manman vòlèz a.
Ok e granmoun sa si l te yon granmoun serye si l te yon granmoun yon granmoun si l pat yon granmoun kannay si lal yon granmoun kap chaje jèn gason li ta sipoze jere bif sa medam medam nou se de madivin nou se konn frote ansanm men la jere nou ann byen pou n fè biznis men lè w pran vye granmoun kannay sa granmoun sa ka nan frote tou jan map gade tanperaman granmoun sa granmoun sa ka nan frote wi mwen kap pale mesye. Jina pranm di jan granmoun sa ap pale la granmoun sa ka nan fwote devanl tou paske son vye granmoun kannay ay vye granmoun kannay sa li ka nan fwote tou al di lèm pral pale la e dosyem e jodia dimanch se nonm la m la pou nevè e dosyem pral pale se dosye mizik Florence soti an. Florence sot ou mizik la M te di sa deja la M te ale vandredi samdi dimanch Florence sot ou mizik la Li pa gen ni pye ni tèt tou Ou gad kisa Florence ap chante nan mizik la M tande byen Kòm ayisyen gen foli sousou Kòm ayisyen gen foli byen a moun Men si m ta gon kòm si Si m gon pitit tande byen M pa tande byen M pa rayi Florence M pa gen pwoblèm ak Florence. Mwen konn al Florans. Men si n ta pale de biznis serye, èske sa Florans soti a la pou n ta brase kòm si n ap fè bri, jan mwen ak bann ti visye, ok, ti grangou tou fini, ap ranse, ki mizik Florans lage la? Nan sa peyi a ye la la, ki mizik Florans lage la? Kòm si Florans pa konn mizik? Florence de ap detonnen Florence deyò mizik la Florence pa sou akò Florence pa sou nou menm kòmsi bann fatra bann ransè nap mache ranse bann ti bann folibya moun nou dakò oh kisa Florence ap chante la kisa Florence ap chante la. Men nou menm kòm nou gen foli bya moun nap mache jape ranse nan figi moun oh wi Florence boule y bit ki bit Florence boule a la ki bit Florence boule men kòm nou paket bann ti visye ti grangou kap mache jape ranse nan figi moun gen foli bya moun kounya ki bit Florence boule a la. Mwen mèsi eske komsi eske sa nap fè a la eske biznis sa an li ka rete konsa pou a ke avadra a vin la a vin ranje san talè nan figi moun al mete silikòn nan mouda yo o wi yo se atis. Kounya lèw gade princesse Georgie ki fin granmoun kounya princesse Georgie nan batnay kounya eske princesse Georgie ka nan batnay kounya lèw gade vye princesse Georgie ki fin granmoun kal jwe yon bal ki pa menm bon kounya vye princesse Georgie gen foli atis dat princesse Georgie tap mennen bagay se fè tan kite tan men yon granmoun tankou princesse Georgie pa antre viw nan soya. Ou fè vi w tap mennen deja ou bat moun nan tranble janm ou bat moun men lè w pran fanm tankou princesse jòji pata sipoze rantre kòl nan sal la map gade jòji nan boston kap ranse nan figi moun a map di vye granmoun kannay sa yo nou fini nou pa respekte tèt la nou fini kounye a pou vye jòji ap ranse nan figi moun. Koulè pou vye jòje chwazi. Bon koulè pou vye jòji li deklare l vle bat naye. Mesye nou pwouve m biznis sa a li pa bal okenn kote. Koulè nou panse m rayi Florans? Nou panse m gen yon lè ak Florans? M pa gen avèk Florence. Florence pa fè mizik. Florence fè mizik pou Lalane kap mache drive fanm sou li. Mizik sa yo fè, e sou Lalane yo fè l. Mizik sa pou Lalane yo fè mizik sa. Lalane a Florence pap viv byen ankò. Si m manti vin demanti m. Men m gen di tout kote kap anm de sa. Lalane fè plis vil dòmi nan Lafouchèt Gel domi nan ti apatman yo rete an. E malerez kap fe feka pran. Anm di nou sa klè mesye. Mwen m pa ye foli bay ak kenn moun isi. Isi anm fe cho. Or ya cho se cho n fe. Nou pa ye foli bya moun. Kounya florens sot yon vye mizik tet anba ou panse mwen menm m pral dil bon. Tonè krazem si l love m tap dil bon. M se grenn neg la m kob paka achte m. M se grenn neg la kob paka gidem. Si e pou kob la anpil neg tap achte cho sa deja. M se grenn nèg m pa vle de change moun. Men lè w pran fòm tankou Florence ki sot yon mizik tèt anba ou pa konn kisa lap chante epi yon pakèt avade yon pakèt fatra o wi lap byen chante. Kote lap byen chante a? Nou janm antre nan studio moun ap chante? Nou janm rantre nan studio moun ap chante? Florence pran yon vye mizik tèt anba lap pale de Lalane kap twonpe l avèk fanm e de Lalane lap pale. Vye lalann fè vil wi lap domi nan lafouchèt wi. Anmweyy ni Florence ni Lalane pa gon bon relasyon an m di sa sè a la vin demanti m si n kapab Florence Lalane pa gon bon relasyon Florence gentan panse l twò sipèsta. Lap fè stil sou Lalane nan moman la. Mwen kap pale mesye. Nou pa al dim manti. La se Jimmy Danger kap pale. Florence Lalane pa gon bon relasyon. Sim manti vin demantim. Lè nou pran kad fatra. Lè w pa gad fatra nan game nan la, se chita kap ranse, kap pale, oh wi non mesye msye pa gen fatra. Si nap pale biznis nap fè kòb si la mwen sou sa, ann re tande dènye voice granmoun granmoun ti bòt la kap joure Florence, ann tande dènye voice granmoun ti bòt la, aprè sa gen dosye m pral antre la, menm dèk la nou cho sa n la pou 9 è, gen dosye m pral antre ici a la. E mwen kman yo isye la. Mayi kob vakabon nan menm isye la son gran neg kap fè show an tande denye voice sa denye voice an tande kote granmoun ti bòt la li sou moun toujou m pansel mouri wi an tande granmoun ti bòt la. Wap pitit wap leve 3 vòlè wap leve 3 asasen menm jan avèw wap leve 3 layè menm jan avèw wap.

E new look E new look ki fè gwo zafè l nan New York City Lè l bon di l bon Tande byen mwen bay foli Mwen bay foli rayi nèg sa yo Lè l bon fò n gen kè pou n di New look fon gwo bal nan New York City New look fon gwo bal nan New York City E n ap bat bravo pou new look E new look fon gwo bal anndan New York City Fò n bat bravo pou nèg sa yo. Nu look fon gwo bal Youn nan pi gwo pwoblèm ki genyen e maestro a li te sou E mwen kap pale mesye E maestro a li la evya te sou E maestro a li evya kraze Natacha Nouvèl ki vin jwenn mwen nan andan studio m nan la Pandan maestro a fin sou aprè club la la Maestro a li la evya li kraze Natacha Andan Nu look city Maestro a li la evya kraze Natacha. Vin demanti m mesye. Maestro a li larivyè a kraze Natacha anndann yon ti ti. Si e manti map bay vin demanti m. E pa bliye nèg sa yo depi yo pa kleren yo, yap kraze sa yo jwenn. Nouvèl ki vin jwenn mwen nan bal Judge Chudi a, aprè kleren maestro a li, maestro a li larivyè kraze Natacha. Hey nèg yo zye yo nan klè manmzèl la nèg yo pa konn fanm Maes swali la rivyè a li pa jwenn ni anwo ni anba se vye Natacha l jwenn Maes swali lavi a kraze Natacha si m manti la si m manti la vin demanti m Maes swali la rivyè a nan chache fanm bal fini li pa jwenn anyen kiyès ki kraze vye Natacha. Menm nan m di nou sa menm m tap fèl tou wi menm ale m'en batavia m sou m pa gen nan yen ale di m'en batavia m pa gen nan yen m tap fè nan Natacha e nouvèl ki vin jwenn nou Maestro al nan rivyè kraze Natacha andan New York City si m panse se blag ok rete nan blag Maestro ale nan rivyè. Nèg yo tap chèche fanm nan dènye lè yo pa jwenn anyen maestro a kraze Natacha se manti map bal la pou Natacha fè live poul demanti nou mwen m pap manti di nouvèl ki vin nan studio m maestro a li te kraze Natacha ay nèg sa yo depi yo sou yo kraze ravèt nèg sa yo depi yo batafia yo yo kraze ravèt. Maestro Arly Larivière misye misye kraze Natacha ak pwòp klim. Si map bay manti e pou nèg yo vin demanti m la. Lè yo met la pale mesye e lè pa nan voye moute nou pa nan fè djòl. E wi lè nap vanse nan stil Nu-look toujou Nu-look fon bèl bal nan club 7. New look fon gwo bal nan club Cervin, nèg yo te fon bèl bal, bèl bal, byen rèd, e nap pale de Maes Soleil la rivyè, moun ap plenyen e moun ap plen de Maes Soleil la rivyè, ale la rivyè, wi mayo ki te sou a te trè bon, son Versace, m pa konn sal te ye a, ou te gon bèl mayo sou, men Maestro ou konn kijan pou moun jwe samdi, ou konn kijan pou moun jwe dimanch, ou pa nan biznis la premye fwa, men afè ti mayo, kepi nan tèt la, Maes Soleil la rivyè ou sal anpil. Kman kap pale mesye. Maestro larivyè avè ti mayo nan tèt e ti kepi nan tèt ti kepi nwa mete yon vye mayo wi oh wi mayo a te trè bon mayo vèsace e nou wè lòt mayo a men maestro vandredi m ka konprann vandredi ti kepi chapo fè chèlbè men samdi an gonyon m poko fè mesye tande byen lèm lèm te nan mizik sa e m konnen vandredi m bay brenndjen e samdi gonyon m poko fè. Dimanch poko fè menm. Lè w konnen Thomas sou Alain Rivière ka jwenn èkle obsève nan eta sal sa a, lèzòm fache. Mwen ka pale mesye. Mesye deja gen gwo mayo sou li ki gen non, men pèp la fache, maestro Alain Rivière vin jwe twò sal. On ti kepi nan tèt maestro a, mesye biz mesye tande byen mesye, lè m chwazi met chemiz, tande sa m di mesye, lè m chwazi fè show sa a, m fè vandredi, samdi, dimanch, Map mete chemiz, map mete vès vendredi, samdi, dimanch mwen gen nenpòt 18 mil dola la du mwen, m gen rad afriken su mwen, dimanch m gen bèl chemiz su mwen. Mesye, si nap fè kòb fò n pwòp. Mesye si nap fè kòb fòk nou rele su nou. Nouvèl ki vin jwenn mwen, Arly Larivière al jwe sal anndan. Nan Miami, Maestro ap jwe sal nan Club Seven. Mesye m pa nan vwe moute. M pa nan vwe moute, men depi dosye a vin yon men la, nan cho peyi a wap lage. Nou konn tanperaman m, m pa gen foli byen avè nou, m pa nan vwe moute. Maestro live li ap rete granmoun sou ou. Ou pa kab jwe samdi avèk yon ti zèl mayo sal sou ou, yon ti kepi tèt anba sou. Ou son maestro k fre, ou ka achte rad sou ou, ou gen moun kap baw rad, mesye vendredi a m ka prann sal, vendredi a m ka prann relax, men samdi a mesye fòn met rad sou m. Nou te ka wè lè m tap te nan djaz, vendredi m bay bon djaz nan m tou relax, men samdi m gen rad sou mwen, dimanch m gen rad sou mwen, lè m te nan djaz. Wap wè vandredi gen abimanl, samdi gen abimanl, dimanch gen abimanl. Maestro a li rele sou kòw pèp la plen. Wal jwe sal nan club seven. Eman kap pale mesye. Menm bagay foli byen fèk ale larivyè. Lèm pale m pale de biznis mizik lan. M pale pou biznis mizik lan. Fòk yon nèg tankou m ale larivyè yon gwo maestro konsa fòk misye rele sou kòl. Misye vin jwe twò sal. Maestro a li rele jwe twò sal.

Mwen m pa yon foli avèk ankenn nèg la nan djaz. Men biz mizik lan pa gade konsa. Pandan moun ka vin gade w pi fre pase w, fòk nèg yo mèt de rad sou yo. Aly a rivyè bay wèm kòb, fòk Aly mèt de rad sou li, ou pa ka vin jwe sal nan figi moun menm si mayo medya trè bon. Men pèp la pran nou ti nan yo sal wi l ton vèsanti ou mèt di sa w vle mayo a te trè bon men pa bliye vandredi gen ti mayo samdi e nouyòk siti bay ti mayo e nouyòk siti dosye k vin jwenn mwen may swèl labyè sou kou pipirit. Hey tande m mesye menm madanm mwen mouri Nouvèl ki vin jwenn mwen Vandredi nan fèt tèt anba Dye Jude li a May Soul Larivière vin sou Pipirit Mesye si biznis sa Si biznis sa nou vle kenbe l konsa li pa konsa On zèl mayo sou nou tout sal nan vin rense nan figi mwen. Mwen kom si nou panse mwen fè show sa la Vendredi samedi dimanche m tou gen rad sou mwen M tou gen rad serye sou mwen Mwen grenn jodi dimanche m gen 14 mil dola chemiz sou mwen Ou pa di a misye ti dyòlè Non Fò abiye pou moun gade w Maestro li la rivyal yo twò sal Pèp la plenyen Mayo ki te sou maestro a e pa bon l pat bon non men pèp la pa dakò jan maestro a ta jwe nan club 7 m gen dosye pou nou fè mesye mwen gen cho isi m gen dosye k vin jwenn mwen jan maestro a tal jwe a la l pa fè sans maestro a te leve ou konn vendredi e ti mayo samdi bèl chemiz dimanch chemiz maestro a te leve met Raymond cho. Ou pa gen foli pran jenn a laj ou fin granmoun e kounya n gen foli jenn gason. Nèg yo fin granmoun Nèg yo fin granmoun e kounya nèg yo gen foli jenn gason. Ou ta ap gade Arly k fin granmoun e kounya li gen foli mete kepi, ti mayo fè. Mande si nou fin mesye nou granmoun. Mesye biznis serye nou granmoun. Komedyen menas bay jwet li ye nou la tou nap ranse men mesye yo bizi serye nou k fini nou tann ase bay swa li ase bay swa li ni Richie ni nèg sa yo nèg sa yo pa nan biznis ankò maestro Brutus gen foli jèn gason kounya maestro Brutus ap plas Asaïda gen gwo diskisyon nan zenglen Gen gwo endistri nan Zenglen, Maestro Britis pa gen bann e plas sa sa Idèle pa ka kraze. Pandan Kenny Sena ap fè ti batè ap fè Dosye sa e m pap jwe mizik ankò m garanti nou. 2400 moun map fini show a 2400 moun gon pakèt mizik nap jwe nan madi retou jwe ma bèl pou wè mwen k gen show isit guys we love you male ui tanboul male I love you guys menm di I love you we love you guys male yo relem jimmy dans jwe pou wè jwe ma bèl pou wè John Cary Smith Greg pou mwen Instagram Jodia m pap jwe mizik nan m prale E mwen k gen choix Se mwen k gen choix Map fini ak 2400 moun Guys we love you se te Jimmy Nanger Rockstar pa m pap jwe mizik Fò m ale M ale Bye.